Afin ke n kapab fè resòti ladan li kòm dabitid pozitivite ki genyen. N ap retounen nan yon lòt moman. A tout a lè. M ap pwofite remèsye nou chak ki deja fè pati de fanmi Positively li e ki sipòte nou avèk abònman, avèk Partage, ki gade videyo nou yo e ki like yo e ki tou kite kòmantè pou m kapab konnen e enpresyon nou e nan sou sijè yo ke nou fè sòti deja. E ou menm ki tonbe sou chanèl sa pou premye fwa, n ap envite w a fè pati de fanmi an Positive Lily, se si ke w ap jwenn anpil bon sijè k ap ede w bouske lavi de manyè pozitif e nou pale, nou fè alizyon a negativite yo egalman men se tou senpleman pou nou kapab tire pwofi de yo menm. Dakò? E nou genyen egalman positivite plis, tèl ke la mizik, kwizin, dè panse, etc. Nou sur ke ou pap regrèt si ke ou rantre nan famiy sa. Donk, on va cesser de blablate, on rant danble dan le sijè. Bonjour, salut, bonsoir, kòman nou ye e kòman nap avanse? Mwen espere ke nou byen, mwen menm bò kote pam map fè efò au jour le jour afin ke nou kapab atenn oubyen rete pli pwòch objektif nou. Pwovèb afriken ki di ke se an koupan lè zarbr on apran a koupe lè zarbr. Anpil fwa e bizarman, genyen nan nou ki renmen di konsa ke nou pa konn fè sa deja, nou pa abitye fè sa, donk nou pap lanse nou pou nou al eksplore ni eksperimante e sa ke nou bezwen fè an, menm lòske nou konnen ke se sa kap nòmal pou nou fè, se sa kap bon pou nou fè. Men kite m di w yon ti moman nan videyo sa. Tout moun ki fè sa ke yo te fè an, yo te fè l pou yon premye fwa. Yo te pouse pa kiryozite e sesi eseye pote repons a sèten kesyon ki te toujou poze ou byen ke yo menm yo wè yon difikilte ki egziste kèlkonk yo bezwen pote solisyon a li menm epi y al chèche fè eksperyans pouse pa kiryozite yo epi y al fè yon seri de bagay. An efè, gen yon seri de bagay pou w lanse w ladan l, ou bezwen konnen ki jan sa ye. An n di ke si w t ap travay pou fè soti yon remèd kèlkonk, donk kèlke pa, ou bezwen genyen yon konesans an lamatyè, si w ap fè l de manyè pèsonèl. Ou bezwen konnen kisa plant medisinal yo pote, lè w konbine yo ansanm kisa sa ap pote, pou ke olye w pote solisyon pou se pa dezastre ke w poze. Men sepandan, ou ka toujou gen yon ide ki gran, ok, yon ide ki, ke m kapab menm di ki depase w, dayè se sa lide, il fo panse gran, il fo panse bokou plis ke sa ke moun wè a, fòk w ale bokou pli lwen ke pwent nen w, ok. Men sepandan genyen de moun ki la, Ki pou egzekite yon panse, ou konprann? Donk ou kab toujou panse l epi w chèche e moun ki ki ki la pou sa, ki gen konesans sifizan nan matyè lan epi ki kapab ede w a mennen apò w e e ide sa ke w genyen an. Sepandan, genyen lòt bagay tou, lòske ou bezwen reyalize l, ou bezwen mete men w nan pat la dirèkteman. De se fèt, Se la ke pwovèb sa vin chita avèk tout esans li pou l di ke se an koupant lè zarbr kon n apran a koupe lè zarbr. Si m pa janm kenbe yon manchèt nan men m pou m koupe yon pye bwa, èske m kapab jisteman paske on moun ap koupe l mwen gade sa chak jou m kapab di m gen? Wi m kapab gen yon on eksperyans dizon teyorik, men dan la pratik dè choz m pa ka di m anyen e tout bagay la li menm li egziste nan pratik choz lan. Èske w konprann? Donk. Janm te di deja ke bagay loske w bezwen fè yo se ou menm menm kòm pèsòn tèt pansant ki pou mete mò nan pat lan pou kòmanse pou w kontinye jiskaske ou abouti l. Paske se ou menm ki mèt panse w, se ou menm ki konnen kisa w vle e se ou menm ki konnen kijan w vle l. E eksperyans sa pwouve pa pli d'un ke nou konn lanse nou pou nou reyalize yon pwojè kèlkonk epi nan reyalizasyon pwojè a toutolon de pwosesis lan, toutolon de chemen an nou wè ke Li vin modifye nan men nou, rezon an se paske kòm se ou menm ki mèt li ki la, ou vin rann ou kont gen de eleman ki pa t la, gen de gen de bagay ke w pa t gen tan reflechi, ou pa t panse l konsa epi pandan w ap reyalize l epi y ap vini, y ap antre an liy de kont epi se konsa o fur et à mesure ok donk tout bagay yo ap vin pran plas yo epi w ap wè ke sa w fini pa reyalize an se pa t egzakteman sa ki te nan tèt ou au départ. Men, li pa non pli ekarte de premyè ide ke w te genyen an. Modifikasyon kap genyen an, li pa prale o defisi de objektif lan, okontrè se nan benefis li ke li pral ye. Dakò? Donk, map mande nou, a pati de la, pou nou sispann di ke se sa ke nou fè nou konnen, se kote ke nou konnen nou ale, se sa nou abitye eksperimante ke nou vle e. e fwètèt mwen ladan li efektivman m dakò a kèlke zega dakò gen yon seri de bagay lè pou fè yo ou bezwen genyen yon baz ki apwofondi men genyen lòt e gen anpil lòt lòske w pou fè yo fòk se ou menm menm ki pou mete men w nan pat la pou ke ou kapab reyalize sa ke ou genyen bezwen reyalize a Li bokou pli fasil lòske w ap obsève ki sa yon moun ap fè, lòske w ap obsève yon sitiyasyon kèlkonk, lòske w ap obsève ki jan ke bagay la reyalize pou ou di ke li fasil, li se pa yon bagay ki genyen yon twòp hik ladan li, etsetera. Men poutan, moun ki ladan l lan li menm li gen yon lòt tip deksperyans ke zye w sèlman menm pa kapab ba ou. Ok. Se sa ki fè, konesans lan teyorik lan, ok, li trè enpòtan, men li osi enpòtan ke konesans pratik lan, car eksperyans ou a prale beaucoup plus loin, et ceci, ou menm tou, w ap genyen pou w kapab bay plis eksplikasyon lòske yon moun ta ka gen bezwen. Car. Konbyen moun ki jis, bon m pa konnen si sa fèt deja, pou jis gade yon moun k ap kondwi san ke w pa t janm chita dèyè volan an, e pou di ke selon jan ou wè moun nan fè a epi w ap kondwi, epi w jis pran volan epi ou pati. Non. M panse ke ou genyen yon tan daprantisaj. Ou bezwen chita dèyè volan an e pran tout tak ke sa pote, ok, e pou genyen yon moun ki gen eksperyans akote w ki ap. ba ou eksplikasyon etc men mentenan moun sa li menm ki chita bò kote w lan sa k fè genyen ase de kapasite ok pou li ba ou tout enfòmasyon sa yo tout eksplikasyon sa yo se paske li te mete men l nan pat lan li te aksepte pran manchèt la li menm e al koupe èb ou konprann li te aksepte pran yon fer epi pou l bat li jiskaske li vin kapab konnen sa k rele battre le fer tank il est chaud a kisa sa vle di donk. tout eksperyans sa yo vin ale ak non sèlman avèk li menm pou l santi ke li genyen yon sòt de fyète pou li kapab ba ou eksplikasyon ki fo, men egalman li mete l o benefis ou paske l ap vin eksplike ou e konsa ou menm lòske ou pral mete non gan pat lan ok donk l ap vin parèt un ti peu beaucoup plus facile pou ou men sepandan nou chak genyen yon eksperyans pou nou fè de manyè distinct ok an fonksyon de yon menm sitiyasyon done. Dakò, sachan ke chak moun sou tè an, li se yon moun aparantyè, donk matè lan li menm li se yon bagay ki inik, men mentenan, pèsòn aparantyè sa yo fè ke distenktivman nou chak fè yon eksperyans done. Wi, li kapab rive kòmsi genyen kèlke pa e dè resanblans, etsetera, men ap genyen kèlke, ap gen, ap rive a yon sèten moman, Ok kote ke nap rann nou kont ke eksperyans sa nou fè an se pèsonèl ke li ye li tout afè pèsonèl e pap gen moun kap gen menm jan ansanm avèk ou lap sanble men l pap menm kòm on di dakò donk se egzakteman ide sa kem te vle fè pase nan videyo sa konsènan pwovèb afriken sa ki di ke se an koupant lèzòb kon apran a koupe lèzòb Ki genyen korespondans li ki se egzakteman, Se an forjan kon devyen forgeron. Dakò? Mwen ekspere ke nou te konprann e ke nap mete a pwofi e tout elaborasyon ke nou fè sou sou sijè an. Dakò? E konsa nap kapab ansanm rete pozitif, ansanm avanse pou pi devan, ansanm avanse avèk rèv yo, pa bliye ke nou dwe fè yo gran. de manyè aske si jamè ke nou pa reyalize gran sa ke nou gen pou nou reyalize a pou plizyè rezon done, omwen n ap kapab rete nan yon limit kèlkonk men ki pa egzakteman kote nou ye an, si e sèlman si kote ke nou ye an se pa sa ke nou te vle.